Èske w te konnen konbyen kòb yon moun ap travay touche nan peyi sa yo? Piske w panse a vwayaje, ebyen Limyè sou Vwayaj fè yon lis 10 nan peyi sa yo pou vin di w konbyen salè minimòm nan ye li menm, konbyen kòb yon moun ap travay touche pa mwa. Sa ka rive ke li varye e yon moun tou li touche plis parapò avèk salè minimòm nan. Men. Genyen sa ki rele salè de baz. Sa vle di. Sa m pral di a la, se sa yon moun touche si l ap travay, salè de baz. Nan lis 10 peyi sa, w ap jwenn Brezil, Chili, Panama, Kosta Rika, Meksik, etc. Kidonk, rete jiska nan fen videyo a pou ou menm pou ka wè nan peyi ou gen ide al emigre a, pou gade konbyen kòb ou kapab fè pandan yon mwa. Bonjou, bonswa. Sa depan de lè ou pral gade videyo sa, se zanmi pa w Limyè sou Vwayaj ki antre lakay ou, ki pase vin enfòme w sou sa w pa t konnen ak sa w dwe konnen. Si se premye fwa ou tonbe sou chanèl sa deja m ap di w byenvni e si w te la deja tou m ap di w kenbe la pa lage. Gras avèk ou menm chanèl sa l ap avanse petit a petit. E si w poko abòne ak chanèl la tou m ap di w pran yon ti tan fè sa kounya. Ou prale adwat telefòn ou an wap wè yon ti bouton wouj ki make sabone oubyen subscribe. Wap peze l e pa bliye aktive ti klòch notifikasyon an. E lèw fin gade videyo a pataje l avèk yon lòt zanmi w pou li menm pou l ka rete konekte. Kite kòmantè w dim depi ki kote wap swiv Limyè sou Vwayaj. Paske lè w fè sa, m renmen l anpil. Sa fè m plezi. Sa montre m ke gen anpil moun ki apresye e ki renmen travay mwen ap fè a. Sa vrèman fè m plezi. Kite yon pous ble, sa montre m ke ou vle di m ou renmen m. San n pa pèdi twòp tan, ann antre direkteman nan enfòmasyon. N ap kòmanse avèk premye peyi nou ki se Kolonbi. M pa vle w sezi tande sa, men se verite. Peyi ti poud la. Konbyen moun travay nan peyi Kolonbi? An 2021, gouvènman fikse salè minimòm nan peyi Kolonbi avèk 908,526 peso kolonbyen ki evalye avèk anviwon 228,14 dola ameriken pa mwa. Peyi Kolonbi vrèman gen yon popilasyon ki trè trè elve avèk 51 milyon 49 mil abitan. Kapital yo se Bogota. Lajan yo sèvi a se peso kolonbyen. San n pa pèdi tan, ann ale pou dezyèm peyi nou ki se Panama ki nan menm rejyon an. Panama gen yon salè minimòm ki estime anviwon avèk 326 e 403 dola ameriken. Monè yo sèvi se dola, e dola ki deviz yo. Li sitye li ant Amerik Santral e Amerik di Sid. Li fè fwontyè avèk Kolonbi e Kosta Rika. Lang ofisyèl yo se espanyòl. Kapital yo se Panama City. Se yon peyi. Sipèfisi li evalye ant 75 mil kilomèt kare. Selon yon resansman Bank Mondyal fè an 2020, li gen yon popilasyon ki evalye avèk 4 milyon 381 mil 583 abitan. Ekonomik peyi Panama repoze sou agrikilti. Twazyèm peyi nou pral pale w e ba w salè minimòm ni, se peyi Ekwatè. Se toujou yon peyi an Amerik di Sid, monè yo itilize an Ekwatè se dola ameriken. Menm jan avèk peyi Panama, Men kontrèman avèk Panama, yo genyen yon salè ki estime avèk 325 dola, yon ti kras anplis, men kanmenm se siperyè. Ekwatè se yon gwo peyi, li genyen yon sipèfisi ki 283520 kilomèt kare. Li genyen fontyè o sid a Pewou e a lès li fè fontyè a Kolonbi. Kapital li se Kito. An Amerik di Sid la, li se youn nan peyi. ki genyen yon bèl salè minimòm, m pa di w pi gwo, ni premye, men li se youn nan yo. Nan men La Grand Wayòm Despay, Ekwatè pral pran endepandans li nan ane 1822, 18 tan aprè Ayiti fin pran endepandans an 1804. Jodi a, li se youn nan peyi nan Amerik la ki genyen yon bèl salè minimòm, travay, stabilite politik, sekirite, kontrèman avèk. Katriyèm peyi se Pewou. Se youn nan peyi ki chita nan mitan fant djanm Ekwatè Chili ak Bolivi. Men se youn nan peyi tou ki gen yon salè ki vrèman minab. Hum. Menm mwen, m wont di l. Kòb yo sèvi a rele soles. Ou ka touche an mwayèn 750 soles pa mwa, ki evalye a anviwon 230 dola ameriken pa mwa. Kapital li se Lima. Pewou fèt an fòm long. Li gen yon sipèfisi ki evalye avèk 1 milyon 285 mil 220 kilomèt kare. Selon yon palmarès an 2021, Pewou evalye ak anviwon. 33 milyon 35 mil 304 abitan. Senkyèm peyi nou pral pale w la se peyi Meksik. Se youn nan peyi nan moman yo la Ayisyen vize anpil. Poukisa? Nou pa p pale men nou konn poukisa. Meksik se yon peyi an Amerik di Nò ki tou kole avèk Etazini. Li fè fwontyè avèk Gwatemala epi Beliz ki se peyi Amerik Santral. Selon yon estimasyon an 2022 a, Meksik klase an dizyèm pozisyon pa popilasyon sou 196 peyi. Li gen 130 milyon 262 mil 220 abitan, selon yon resansman an 2022. Se yon gwo peyi, yon bèl peyi, men ki vrèman danje. Li gen anpil katèl dwòg, ensekirite, men leta jere tou sa. Bon, se pa de sa n ap pale w, an n pale de salè minimòm nan peyi Meksik. Salè minimòm nan li anviwon 3,696,6 peso ki evalye a anviwon 159,9 dola ameriken. M konnen w pral ri, men se verite. An 2020, le prezidan meksiken Andres Manuel Lopez Obrador, a relve le salaire minimum de 20 pou san. Kidonk, salè minimòm nan vin 123.22 peso, ki bay on afè de 6.53 dola pa jou. Si w te fò nan chif, w a fè kalkil la pandan yon mwa. Zanmi m, kite m raple w, ou sou chanèl pa w la, chanèl enfòmasyon an, limyè sou vwayaj. Si ou poko abòne fè sa kounya, pran yon ti tan fè sa. Pataje videyo a, kite yon like, yon kòmantè lè ou fè sa, ou pwouve m ke ou renmen enfòmasyon ke nap chache pote pou ou yo. Ou renmen travay map fè a. Sa fè m plezi e sa ankouraje m travay plis pou fè ou plezi, pou satisfè ou. Kidonk, travay yo vrèman difisil. Anpil tan pou chache enfòmasyon redije pote pou ou. Lè ou kite yon kòmantè, yon like sou videyo a, sa fè m plezi. Lè ou pataje menm, ou fè m kontan anpil. M renmen sa. Ann kontinye avèk sizyèm peyi nou ki se Arjantin, peyi Leonel Messi anpil moun renmen. Se yon peyi ann Amerik di Sid toujou, yo pale espanyòl. Monè yo sèvi se peso arjanten. Kapital li se Brenozè, youn nan pi bèl vil aprè Pari. Yo gen yon sipèfisi ki evalye avèk 2 milyon 791 mil 810 kilomèt kare. Li pataje fwontyè avèk Chili a lwès, o nò Bolivi e Paragwey, le Brezil e l'Uruguay o nòdès. Yo gen yon salè ki vrèman mizerab pa rapò avèk to lenflasyon an k ap galope monte, an 2022 Ajantin klase 32 zyèm peyi pa popilasyon. Li gen anviwon 47 milyon 327402 abitan. Salè minimòm nan peyi Arjantin evalye avèk 305 dola pa mwa. Setyèm peyi, san pèdi tan se Surinam nap chwazi, nap antre nan peyi Surinam ki genyen kapital li Paramaribo. Li genyen yon sipèfisi ki evalye avèk 163270 kilomèt kare. Avèk yon popilasyon ki evalye 520 mil abitan, li gen fontyè avèk Guyane Fransèz, Brezil epi Guyane Anglèz. Se yon peyi ki ouvri ak tout moun pou vin fè tourism, men Ayisyen pa vrèman rete ladan, yo jis pase pou ale Brezil, Chili. Li gen yon salè minimòm ki vrèman mizerab. Monè yo itilize a se dola Surinam. Pa mwa, yon moun k ap travay ka touche anviwon 1,544 SR2, ki vle di dola Surinam, ki evalye avèk anviwon 227,16 dola ameriken. Lang yo pale nan peyi Surinam se Neerlandèz. Uityèm peyi a, se yon peyi de chwa, se yon peyi ki gen yon pakèt Ayisyen, se Repiblik Dominikèn. Kapital li se Santo Domingo. Li genyen yon sipèfisi ki anviwon avèk 48670 kilomèt kare. Pou popilasyon, li evalye avèk 10 milyon pwen 7 abitan. Li se dezyèm peyi ki pi gwo nan Karayib la. Repiblik Dominikèn se yon il vwazen avèk Ayiti, ki prèske genyen menm klima. Men, se diferan. Repiblik Dominikèn genyen ti sekirite, stabilite politik, tourism, envestisman, etc. Sa vin fè, genyen travay. Salè minimòm nan peyi Repiblik Dominikèn, li varye. Li anviwon 28 mil peso ki evalye avèk 518. pwen 3 dola ameriken. Kòm se de salè minimòm n ap pale fòk nou di w genyen ki pi wo ke sa e ki pi ba ke sa tou. E sa k fè m di w li varye. Se youn nan peyi tou ki genyen yon bèl ti salè minimòm men ki vrèman pa vle wè ayisyen nan sans sa. Tout moun konn sa m ap di a. Mwen vle w rete jis nan fen videyo sa pou ka konn ki dènye peyi nou pral pale w la ki se dizyèm peyi a, son peyi ki gen anpil ayisyen men ki gen yon salè minimòm ki vrèman bèl e se youn nan rezon k fè nou kite l pou dènye peyi. Kidonk si w pa rive nan fen videyo sa w pap janm konnen ki dènye peyi ou menm ou kapab ale emigre ladanl ki genyen yon bèl salè minimòm. Si w panse a vwayaje nòmalman fòk ou konnen ki peyi ki bay plis avantaj nan kesyon salè minimòm, nan kesyon mode de vie. Nevyèm peyi se peyi Brezil. Peyi Brezil se yon peyi anpil ayisyen reve ale ladan, se yon gwo peyi an tèm de sipèfisi e de devlopman ekonomik. E li gen anpil ayisyen ladanl tou. Kapital li se Brasilia. Ayisyen pase tout kote pou ale ladan, Guyane, Venezuela, Bolivie, Suriname, etc. Men, se pa yon peyi ki genyen yon gwo salè minimòm. Men pou avantaj li ofri, anpil Ayisyen prefere rete ladan ke anpil lòt kote. Se yon peyi an Amerik di Sid, li fè fwontyè avèk Venezuela,

abitan. Lang yo pale Brezil se pòtigè, kòb yo sèvi a se reais. Salè minimòm nan li menm se 1212 reais ki yon afè de 217,4 dola. M konnen w ka etone tande sa, men se verite. San n pap pèdi tan, dizyèm peyi a se peyi Chili. Peyi Chili se youn nan peyi an Amerik di Sid la ki genyen youn nan pi bèl salè minimòm. M te di w si w pa rive nan fen videyo sa, ou pap janm konn ki peyi ki gen pi bèl salè minimòm. Ou panse a vwayaje, ou prale Surinam, ou prale Brezil, panse avèk youn nan peyi ke ou menm ou kapab ale pou fè. kòb paske se kòb wap kite Ayiti, se kòb ou bezwen al fè, ale pito nan peyi Chili. Mwen menm mwen konseye yon moun ale pito nan peyi Chili. Pou fini, aprè Repiblik Dominikèn, se Ekwatè ki gen yon bèl salè minimòm. Nan peyi Chili yo pale espanyòl. Monè yo sèvi se peso chilyen. Sipèfisi peyi Chili pa vrèman gwo kontrèman. Avèk Arjantin, Brezil. Men salè a vrèman gwo. Sipèfisi peyi Chili è de 756,102 kilomèt kare. Kapital li se Santiago. Yo gen yon popilasyon ki evalye a 19 milyon 463 mil 12 abitan. Salè minimòm nan peyi Chili anviwon 500 mil pesos chilyen. ki evalye avèk 1000 dola ameriken. Ou wè sa m di w? Kidonk, peyi Chili se youn nan peyi nan tout Amerik di Sid la ki genyen yon bèl salè minimòm. Kidonk, gen moun ki travay 2 fwa, 3 fwa lavalè kòb sa m ap pale w la la. Prenn pa egzanp yon pwofesyonèl an tit, oubyen tou on nèg ki ap fè plizyè djòb. Sa vle di, li ap fè plis ke kòb sa. Men sa se salaire de base la, salaire minimum nan. Merci paske w te rive nan fen video sa, se zanmiw pa w Lumière sous voyage, m renmen w anpil, babay tout moun, na prè talè konsa nan yon lòt video. Tchau!